Nou salye tout entènot yo. Se yon plezi aprè midi an pou nou nan premyè seksyon komin Pòdepè nan lokalite Boden nan Pak Amistad pou nou lanse ofisyèlman sizyèm edisyon chanpyona foutbòl jèn ki se misyon phare
Bonjou bonswa tout fanatik foutbòl spesyalman fanatik iShow Steadyboy lan Nou an dirèk nan Boden pou lansman ofisyèl chanpyona U 15 ki òganize pa la Lig Foutbòl de Pòdepè e komite egzekitif ASC an se 2 antite sa yo ki mete tèt yo ansanm pou yo òganize bèl aktivite sa jodia An di ke Jodi an pral gen match, nou ka remake la dirijan yo kap pale avèk jèn yo yon fason pou yo ka motive yo tout avan match lan kòmanse. An nou kontinye swiv avèk Chose te di boy lan kòman sa ye nan pak Amistad Boden jodi an ki se dimanch 10 out 2025. Vwala medam mesye kounye a nap swiv kòman ekip yo ap monte sou teren an la an di ke se pral yon bèl match se pral yon bèl match ekip yo ki deja ap foule foule pelouz lan la fòk nou diw kòman ekip nou an rele mesye wi ekip ki an ble an se matinèt

Antouka medam mesye kontinye swiv match lan deja kòmanse ann di ke jèn yo se espwa foutbòl nòdwès lan tout avan ann al jwenn prezidan Rocky ki pral genyen pou l pale avèk nou n ap gade kòman mesye yo pral bote kònè an èske mesye yo pral fè li n ap gade la a

Chanpyona U 15 ki òganize pa la Lig Foutbòl de Pòdepè e Komite Egzekitif ASC a. Antouka medam mesye kontinye swiv paske nou pral rejwenn prezidan lig lan Rock Juvens Clavel pou l kapab ban nou kèk detay de bèl konpetisyon sa. Yvenè Dorès, Nou salye laprès pale ekri televize, nou salye tout entènot yo. Se yon plezi aprè midi an pou nou nan premyè seksyon komin Pòdepè nan lokalite Boden nan Pak Amistad pou nou lanse ofisyèlman sizyèm edisyon chanpyona foutbòl jèn ki se misyon Phare, Lig Foutbòl Pòdepè a ki se pwomouvwa foutbòl la nan depatman Nòdwès la. Se yon konpetisyon k pral jwe avèk 8 klèb ki repati an 2 gwoup de 4 kote nou pral gen 2 kalifye nan chak gwoup yo epi n ap gen 2 demi final epi final. M panse nou trè kontan aprèmidi a nan tèt kole avèk komite egzekitif ASC a ki se AS Chalè pou nou lanse konpetisyon sa. Konpetisyon an lanse, nou konnen foutbòl paka fèt san lajan, ki sipò lig la genyen, timoun sa yo kòman yo vin jwe bò isi an? Bon, se kominote a ki toujou kanpe avè nou, dè zansyen jwè, dè zansyen dirijan, sa ki nan dyaspora a ki toujou sipòte nou. Epi la Federasyon Ayisyèn de Foutbòl, nou deja voye bidjè. konpetisyon foutbòl jèn nan pou li ki estime a 600 mil goud. Nou panse komite nòmalizasyon an ap reponn nou kanmenm pou ke nou kapab finalize konpetisyon sa. Epi nou gen enjenyè Riquet Alcindor, nou gen mèt Herard Louis ki toujou sipòte foutbòl jèn nan, MVPYLS kèlkeswa sa n ap fè ki toujou kanpe avè nou, Garry Quality Service avèk tout Mavilocan, patenè sa yo ki pa janm lage lit foutbòl Pòdepè a. M panse se avèk sipò moun sa yo ke n ap reyalize. konpetisyon foutbòl jèn nan ki gen anpil enpòtans pou avni foutbòl Nòdwès la. Bon, nou konnen se foutbòl jèn k ap jwe, èske genyen de teknisyen ki delege vin bò isi a vin detekte nouvo talan ki pral genyen pou soti nan konpetisyon sa a? Bon, se sa l ta sipoze ye Dorès, men isi a Pòdepè moun yo on ti jan imilye foutbòl jèn nan. Neglije li pou nou e nou kapab di sa. Gade si w ap gade apre midi a la, w ap wè ou pa wè okenn dirijan 2 klèb premyè, dezyèm divizyon la. Ou pa wè dirijan klèb vakans yo la. Alò pou nou fè timoun yo jwe. E CTR la ki se Jean Berlin Hyppolite, nou panse ke se ta sipoze yonn nan premye moun ki ta sipoze la si ke pou ke li te kapab detekte meyè talan yo lè ke gen 2 staj k ap fèt onivo de la Federasyon Ayisyèn de Foutbòl pou ke l te kapab voye timoun sa yo. Bon li pa prezan men nou panse nou pral kontakte li. pou ke li kapab swiv rès konpetisyon an. Men nou gen yon komisyon la a ki gen mèt Lino Joseph ladan, ki gen mèt Arne Fanti ladan. Si w ap gade la Evener Dorès, chak timoun avan w monte teren an, yo tcheke ak de nesans ou. E gen anpil klèb ki te gen tan di y ap nan konpetisyon k pa vini. M santi se sa k fè ke yo pa vini. Nou p ap pran bòl avèk men, si timoun nan pa fèt nan ane 2010, li p ap ka jwe konpetisyon. E yon mesaj pou moun k ap swiv ou la a ki ta renmen ankouraje inisyativ sa a, Rock? Mesaj la se Tout moun Nòdwès, an nou met men avèk lig foutbòl la. Nou konn slogan an deja. Tout moun gen plas yo nan plas yo pou sove foutbòl Nòdwès la. Timoun yo se espwa foutbòl Nòdwès lan, timoun jodi, granmoun demen. N ap mande pou Leta ayisyen, via le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique, n ap mande la Fédération Haïtienne de Football pou ankouraje lig foutbòl Bòdepè a paske nou kapab, men foutbòl pa fè san mwayen. Si te pa t gen patenè nou te gen ke nou p ap. Janm pa site non MVP wireless, media tout kote, Gary en quality service e Mavi Lokan nou pa konn ki kote football Nord-Ouest lan tap ye. Se sak fè nap mande a leta ayisyen pou mete men avek lig football Port-de-Paix a, antreprenè yo tou ki nan vil la mete men pou ke nou sove timoun yo. Lè ke ou òganize football jèn lan se delenkans juvenil lan nap konbat. An nou met men avek lig football la pou balon kontinye woule.
Mèsi bokou. Mèsi Yvner Dorès.